Se avèk yon gwo souri sou lèv mwen m ap di tout abòne m yo yon mèsi spesyal pou patisipasyon yo nan chanèl youtube la yo k ap ede m avanse fè chanèl la fè pwogrè mwen ap mande nou banm kontinye banm love la e mwen m ap kontinye travay di pou nou paske ou konn travay la pa fasil se nou ki pou ede m pou tout bagay mache san nou menm anyen pa ka fèt jodi a pwen de laktyalite an se. Yon manifestasyon ki te genyen nan Fakilte Syanszimèn, etidyan yo ki tap pwoteste kont ensekite e kidnaping. E sur ce point, nou pap pale twòp non, nou te genyen korespondan nou ki te sou lè lye, ki tap pran kèk entèvyou nan men pwofesè yo avèk etidyan yo ki te nan anviwon fakilte a. Li pral ba nou atmosfè, kòman bagay yo te ye. Kijan, m pa bezwen fin di nou nèt, sa vle di se nou k pou wè, k pou tande, ak 2 zye nou ak zòrèy nou, e nou k pou fè tout bagay yo. Konprann? Nou te nan lari a, nou k fè yo pou ou, kounye a nou vin retransmèt ou yo, kounye a la m ap kite w fin gade ak zye w ak zòrèy ou, tande tout bagay pou w konfime. A vous l'antenne. Konpanye nou nan revandikasyon ke nap fè yo. Yo kidnape yo, yo menm kòm polisye, m pa bezwen di w pou pwofesè avèk etidyan kap fonksyone nan peyi a. Moun ap viv a strès, lapolis vin ogmante plis strès toujou lakay nou. E nèg yo konnen gaz lakrimojèn sa yap tire la a, kisa l ka fè, ki efè segondè. Paske se yon gaz ki trè toksik, gaz nèg sa yo ap itilize a. Nèg yo se bonbade inivèsite a. Kòm nou gen bonbòn yo la a, nou fè foto yo. Pil bonbòn gaz nèg y ap tire anndan inivèsite a. Yo tire l nan tou de lokal yo, yo tire gaz yo. Yo tire nan tou de lokal inivèsite yo. Nou gen bonbòn yo, nou fè foto yo, nou kenbe yo la. Se pou lapolis di ki sa l gen avè nou. Eske se gouvèneman an k voye l vin tire gaz sou nou? Eske koz n ap revandike a l pa jis? Eske pwofesè Abias pa mande liberasyon? Eske l pa dwe libere? Pandan 6 jou, nou pa konn si l manje, si l bwose dan l kòman l ap fonksyone kote l ye a? N ap mande liberasyon yon pwofesè k ap bay pi kotidyen avèk yon ansanm detidyan ki bezwen prezans pwofesè a pou lapolis se sa li vin deside fè, vin anndan inivèsite a, vin ban nou gaz. Jiska prezan nou pa konnen etidyan yo kouche dèyè a, plizyè etidyan atè la nou pa konn kisa pou n fè avè yo, nou pa ka soti, yo kouwone tout zòn nan, y ap tire gaz, antouka lapolis si te sa yo voye nou vin fè, si te sa k misyon nou, m kwè nou gen yon misyon ki chimerik.
Mèsi laprès. Yo di nou bal la loje andan pye n. Se radyografi kounye a nou pral fè pou nou konnen nan ki nivo l ye. Nou gen plizyè etidyan andedan an ki pran gaz, ki endispoze. Se yon machin anbilans ki te antre anndan l pou yo mete n sekou anndan. Lè yo pran Kipol, lè yo kidnape Wòjè a. Lè yo kidnape yon pwofesè, yo kidnape edikasyon. E kiyès vle pou kidnape edikasyon nan sosyete? E ki sosyete ki fonksyone tou san edikasyon? E pou ki rezon? Lè w mande nou 1 milyon 500 mil dola pou yon lagon pwofesè, kote l ap jwenn li? Pwojè a peye deja, se kou l ap vann, li peye deja. Dayè yon moun ki angaje nan edikasyon se yon moun ke sosyete a pa ka peye. Ou pa gen kòb pou peye yon moun konsa. Men nou vin di moun sa yo, nou vin di tout moun nan sosyete a nèt, ki yo te ti machann, ki yo te bouretye, ki yo te chofè taksi, ki yo te jounalis, ki yo te sa yo te ye a. Nou vin mande nou pou nou fè yon fwon komen, pou nou pran lari an, paske sitiyasyon an li pa bon. Yon diskou lè gotou ap vann nan sosyete a, yo fè konprann ke zafè kabrit pa zafè mouton, se yon diskou pa gen pyès fon ladan l. N ap di nèg yo, zafè kabrit se zafè mouton, zafè bèf se zafè chwal, pase tout nèt se zannimo, yo tout nèt yo manje zèb. Nan sans sa, nou mande etidyan inivèsite leta yo, etidyan, nou mande lekòl yo, kèlswa sa w te ye nan sosyete a, nou mande n pou n fè fon kòmè, pou nou pran lari a, Nou vin mande pou nou sispann avèk bagay kidnapin sa a e nèg ki pa ki la ou ki pa ka dirije ke yo ban nou peyi an pou yo dirije. Nòmal ke nèg yo retire kò yo la. N ap mande pou nèg yo libere pwofesè Abdias Edumé. Nou te gen kou dwa avè l. Jodi a n vin sou kò, n vin sou sou kou dwa avèk Jovenel Moïse nou pa jwenn li. Nou vin pran kou dwa avèk Léon Charles nou pa jwenn li. Nou vin pran kou dwa avèk minis jistis la nou pa jwenn li. Tout nèg yo nèt yo kache. Li pa pot kout dwa ban nou pandan se tan yo kenbe pwofesè a men nou vin mande pou nèg yo libere pwofesè a ban nou e fòk yo libere l e tout tan yo pa libere l yap fout touye nou tout nèt nou pap bay nou pap bay lari a nap tou bloke lari a fòk nèg yo libere pwofesè a ban nou.
Vwala se konsa sa te ye nou te.
Sa ye mezanmi mesye mesye mesye menaj yo menaj yo pa nèg yo anlè arete.

Ala bèl bagay, pwofesè kidnape, ey gad sa bannou kòm rekonpans. Yo kidnape pwofesè, yo kidnape edikasyon. Mèsi leta. Ti mete entènasyonal pou nou mobilize pou lage pwojè a. Mèsi. Pou chak rèl nan plafon pa nou. Nou di mèsi. Mèsi. Zanmi, ou ka di nou kijan tansyon an te ye la? Paske nou gen enfòmasyon. ki ta fè kwè ke gen 2 ajan USGPN, palè nou mennen nasyonal ki rive tire sou nou. Eske men nan mitan nou, nou pa gen viktim? Wi, nou gen yon viktim, gen yon etidyan ki touche nan pye dwat li. Aktyèlman l la, li nan lopital jeneral. Men nan ki eta sante l ye? Bon, nou pa vrèman konnen. Ou ka raple nou non an? Aktyèlman yo pral fè yon radyografi pou li. Raple nou non etidyan an? Stanley Jean Paul.
Ok, di nou non, eske nou pa pran nouvèl? Professor a ke yo kidnape a.
Dènye nouvèl nou pran maten an la, yo ogmante pri a. Li pase de 1 milyon a 1 milyon 500 mil dola an plis. Se sak fè ke men nou kanpe la. E kisa ke nou ap mande pou leta ayisyen ta kapab fè?
Nap mande ke leta degaje l, li met sekirite nan peyi a, kanpe kidnapin nan ak tout lòt dezas ki egziste aktyèlman nan peyi a. Bon bon, nou konnen ke pwofesè José Mérilien li lanse l nan yon lit la nan inivèsite a. Tou dènyeman, pwofesè a te la, li ta sanble ta pote sipò ban nou, pratikman men yo pa t resevwa l, se pou ki rezon?
Si yo pa resevwa l, m plis kwè se nan fason l vin pote l la. Nenpòt moun ka pot sipò. Men w ap antre. Wap mande menm bagay avèm. Nou pa dakò moun antre vin chèche afè pa yo nan mouvman pa nou an. M pa pran dakò.
Sè ke kisa ki, kisa ki koz ajan lapolis yo te tire gaz sou nou la plis ka se gen nan nou ki te viktim? Nou pa konnen nou te just bloke lari a, anpeche sikilasyon an. Nou te anpeche sikilasyon an, epi tou dakou, 2 bakòp USGPN san plak vini yo tire bal reyèl sou nou. Epi yo ba nou gaz. Ou se yon
etidyan. Inivèsite de Pòtoprens. Mèsi.
Se konsa, se konsa youn nan etidyan yo t ap reyaji sou fòm revandikasyon yo t ap fè nan lakou Kiskeya, nan lakou lekòl Kiskeya. Se konsa nap di nou bonswa bonjou Haïti. M pote video sa pou w lakay ou epi wap swiv li sou chanèl Haïti Connect. Se konsa l ye anndan anndan lekòl etidyan an. Se konsa l ye nap swiv.

Gaz Etidyan an t ap tire wòch sou polisye yo Yo bay gaz Jan n ap gade l la la Jan n ap swiv li a la Se konsa l ye ann Ayiti la menm Nou antre avni John Brown Ti wòch Wòch Anndan lekòl la rantre.

Se konsa ye nan avni John Brown ke backup boy la bay yon gaz la. Jan nap swiv li a la se konsa sa li ye kou wi. Gaz. Se konsa sa ye. Yo bay yon gaz la.

Vwala se konsa sa ye. Ke on zoe ke blan t sot bay gaz la nap swiv nou sou actu nap swiv nou sou Haïti connect se konsa sa ye regade foul la la. Se konsa sa ye. A la se konsa sa ye nan avni John Brown nan nan siv sou Haiti Connect live la la. Se konsa sa ye.
Haiti Connect ap di yon gran mèsi a tout moun ki te pran le swen pou gade video sa. jiska la fin e m pa bliye di nou sa non ap gen sipriz a tout moun ki like an premye nan pwochèn video yo moun ki like ki pataje ki fè comment nou ka di tout sa nou ta renmen tou nou ka pale de sa n ta vle pou chanèl la fè pou nou m ap tann nou epi randevou a la pwochèn pou yon lòt video bon nuit.